Hello hello kòman nou ye se zanmi nou Frances ki antre nan kay la avèk yon nouvo videyo pou nou pa bliye envite yon fanmiy ou yon zanmi ou abòne nan fanmiy Frances nou pap regrèt ok cheri m yo jodi a nou vin fè yon kout pale sou maladi Corona virus la nou konnen kap fè anpil dega nan mond lan. Ok anpil moun ayiti tap pozem kesyon sa eske gen ayisyen ki malad nan chili mwen te toujou di yo non paske lèm fè nouvèl yo pa janm idantifye gen yon ayisyen pami moun ki malad yo ni pami moun ki mouri yo mezanmi jodia se konfime gen yon ayisyen kap viv nan yon zòn nan chili ki rele Quilicoula, se nan zòn sa yo premye dekouvri yon ayisyen ki malad. Mezanmi cheri m yo fè trè atansyon avèk maladi a li pa yon jwèt. Nou konnen gen anpil ayisyen se sentoma yo ye se kan yo wè yo kwè. Yo toujou ap di maladi sa se pa pou yo, maladi sa se pou blan, yo menm yo pap malad. Mezanmi bagay la kòmanse egzajere paske nou konnen zòn sa a m di nou ki rele Kilikou la se yon zòn ki gen anpil anpil ayisyen k ap viv ladan l, yo fè biznis la, yo fè anpil pitit la tou, sa vle di yo anpil mezanmi. N ap mande èske yo te konn pwoteje tèt yo, pami fanmi yo, pami zanmi, pami lòt moun. Bon sa nou pa konnen kòman sa pral dewoule. N ap mande w kèlkeswa peyi w ye a pou w pwoteje tèt ou paske se pa moun ki pral pwoteje tèt ou pou ou. Lè w malad la Wap soufri yon moun ap pran kòmsi yap di sa fè yo mal men yo pap ka ede w soufri sa ap fè yon moun yon zanmi w yon fanmi w mal men yo pap ka ede w soufri se ou menm ki pou pwoteje tèt ou dabò cheri m yo ok pwoteje tèt nou toujou lave men nou toujou met kach nen lè nap sòti nan lari nou pral moute machin yo toujou met yon ti boutèy alkòl nan pòch nou lè nou te fin kenbe fè bis yo Epi nou desann, epi pran ti boutèy alkòl sa, vide nan men w, lave men w. E pa bliye lè w antre lakay ou tou, lave men w avèk dlo, avèk savon. Kèlkeswa kote w ap tande m nan a, e evite kote ki gen anpil moun. Evite sa cheri m yo. Evite bay moun akolad kòm nou konnen sa yo deja. Gen anpil moun ki te viktim de maladi sa a ki toujou ap bay anpil remèd ke yo te fè, yo toujou fè videyo. Si nou gen videyo sa yo, lage l pou plis moun kapab wè yo. Yo di nou lay, jiwòf, lalwa, sitwon bon pou maladi a. Men fòk m di nou byen, se pa tann lè nou malad la pou nou fè yo. Pa bliye bagay sa yo se son de bagay natirèl yo ye. Se pa yon bagay ki pral fè nou malad, ki pral ba nou pwoblèm. Epi yo di nou, maladi a, li pa, li fè, ou gen dwa genyen l, ou pa konnen. Li ap fè nenpòt 7 jou sou ou. Sa vle di, ou gen dwa gentan ap pran ti ji sitwon, ou ap pran bagay sa yo ki ede ou. E nou deja konnen yo, se pa yon bagay ki pral deranje sante ou yo ye. Se pa lè ou gen maladi a pou w fè yo. Ou menm ki Ayiti. Ou menm ki nan yon lòt peyi ki gen yon zanmi w oubyen ki gen yon fanmi w k ap viv nan Chili, ba l konsèy pou l pwoteje tèt li lè l ap sòti nan lari. Okontrè si l pa bezwen, sòti a pa t ap bon pou li. Sitou pou moun k ap viv Quilicura yo. Mwen pa ta renmen tande yon dezyèm moun malad. M ap mande ankò pou nou priye. Nou konnen pa gen anyen Bondye pa ka fè. Pou nou priye pou ayisyen sa ki malad nouvèl pou nou genyen pou li sòti an byen fòm di nou byen akoz ayisyen sa ki malad la fò di se premye fwa maladi a te antre tèlman sa fè tole en mezanmi pwoteje tèt nou lave men nou mete kach nen lè nap sòti evite foul moun en tanpri cherim yo m renmen nou anpil m pata renmen nou viktim de maladi sa. Ede yon zanmi w, ba l kèk, bay kèk moun ki pa konnen kèk konsèy, konsa wap pwoteje sante yon lòt moun tou. M renmen nou anpil. Se te zanmi w Frances, m ale, nap rewè nan yon lòt videyo, bby.